pou pi piti genyen 15 zam ke lapolis sezi e konfiske du 21 a dat. Swit a operasyon nan Nòdès lapolis mennen madi yè lan nan yon depo ki rele Kay Nantiga kote ke

1997, de koulè vèt, nimewo plak sa se TM 38 944, ki tap transpòte machandiz pou ale Gonayiv. Sou wout nasyonal nimewo 1 an, lapolis jwenn kamyon sa a nan kafou Fougi ki nan Kwadèboukè e genyen echanj de tir, genyen 3 prezime bandi.

e ki se zam sa a ki fazifye ki se zam polis nasyonal dayiti e swit a yon manda yon avi de rechèch ke lapolis te lanse kont Emile Pierre Touchard n ap raple ke samdi 15 me 2021 misye te twouve l nan yon klèb ki onivo dèlma 70 Prince Greeley Dunbar ki li menm swit a yon altèkasyon, yon dispit avèk yon fotograf, li te rale zam li e genyen yon polisye malerezman ki te tiye lò de echanj sa a e kote ke Manda sa a te lanse dèyè misye. E polisye sa a ke misye te tiye jou sa a rele Jude Maurice ki te nan sekirite rapwoche. Ansyen minis kilti ak kominikasyon Cadel Henriquez. Kote ke te gen plizyè lòt moun ki te blese tou lò de fiziyad sa a nou kapab di. Swit a asasina prezidan Jovenel Moïse ki te fèt dan lanwit du 6

Pran vòl pou l al Turki, de Miami a Turki, e a Turki e pou li ale nan peyi Mwayen Oryan e swit ak kontak dcpj etabli avèk FBI egalman avèk Ministè Afè Etranjè ki fè lyezon pou dcpj avèk la Turki e yo pwosede arestasyon Samir Handal e Pou le moman gen 3 ajan ki dezinye pou al chèche Samir Handal an Turki. Sa a se manda a.

Ya entèkòm. Dcpj arete le 14 novanm 2021 Chè Wilgens ki te ospitalize nan yon sant ospitalye onivo Taba kote ke li tal pran swen e swit a echanj de tir ke yo te gen avèk lapolis nan Kwadèboukè e pou le moman e sou kontwòl dcpj. Egalman, lapolis pwosede arestasyon Wenson Hyppolite ki se li menm yon gang ki te ospitalize nan lopital a Pòtoprens e kote ke misye te viktim swit a echanj de tir avèk gwoup gang parèy li, kote ke yè lapolis te pwosede arestasyon l nan sant ospitalye sa a. Onivo komisarya Kwadeboukè,

Gade Bouke, Jesifrij e lapolis transfere, oubyen komisarya Fwa de Bouke transfere a la DCPJ, Bwa va e via BLTS, Peterson Lindor 26 ans, ki te an posesyon de 208 gram de marijuana. Nan Gonayiv, lapolis pwosede arestasyon. Seyans Fredson ki genyen 26 an, Resilus Fontan, mesye sa yo tap ransone moun nan mache Gonayiv la e nou jwenn nan men mesye sa yo yon pistolè de kalib 9 limèt ki se pwopriyete pnh e nap note ke zam sa a nèg sa yo te vòlèl ka yon polisye li a de sla 4 an.

Sa polisye a genyen ki pou li, li pap deplase pou vin pran l, men enspeksyon jeneral ap depeche yon ekip ki pou pote l lakay li, notamman salè l. E enspeksyon jeneral tou la.

tout sistèm li o nivo zòn Kwadèboukè a. Bon se sèten gen de kote ki pa t gen kouvèti. E te gen yon chèkpwent e kote ke te genyen 2 veyikil Gran Vitara, youn de koulè nwa, lòt la de koulè vèt si m raple m. E kote ke yo te mande yo kanpe, nèg yo pa t kanpe. Epi te genyen yon echanj de tir avèk lapolis e enfòmasyon ke nou genyen, genyen ladan yo ki te. Ap ki blese e papa li. Bon ou konnen ke dèk ke moun nan li menm li pa blese yon kote mòtèl nan kò l ki pèmèt ke li rete sou plas e si se de blesu swa nan ponyèt oubyen nan janm li kapab fasil pou l deplase e misye sa te pran lafuit e o nivo envestigasyon e te genyen anpil efò ki fèt e stil ap toujou gen anpil efò ki fèt de manyè pou ke remonte a ansanm de moun sa yo ki te nan gran vitara 2 gran vitara yo e n ap di ke.

Dèk ke moun nan pou kite peyi an, se yon pwosedi, e egalman se yon patenarya ki genyen avèk Entèpòl, paske lapolis nasyonal Dayiti fè pati Entèpòl, dèk ke moun nan kite peyi an, e se pa senpleman nan kad dosye asasina prezidan Jovenel Moïse, men se nan kad tout dosye kote ke gen moun ke lapolis, notaman la dcpj,

Genyen yon mouvman e gen pratikman 2 machin ki konn pran menm 2 espas, pratikman alakelele, pou ke yo kapab jwenn gaz. E nou konnen ke gen plis ke konbyen semèn kote ke yo pat gen gaz e sa a pwovoke jisteman e otan de prezans, otan de veyikil. Nou ap mande popilasyon an e sitou chofè yo pou. ke yo kapab konpòte yo an moun sivilize e ajan e o nivo sikilasyon yo pou ke yo kapab yo menm mete yo aliyen yo e pou ke sikilasyon an kapab fluid paske se vre ke ou bezwen gaz lan men gen lòt moun tou li menm fòk yo vake nan aktivite. Pòt pawòl.
Nou nou swete w bon retou. Popilasyon an mèt gen konfyans o pase Matis Fanik. Nou konnen ki pwoblèm zòn sa poze, e se pa kounya, e nou konsyan de sa. E popilasyon k ap viv nan zòn sa soufri de sa. E li menm okazyone ke yo te kite espas lan, yo t al eberje yon kote. Se de sitiyasyon ki ekstrèmman difisil, e nou o nivo lapolis, nou konsyan e bò kote pa nou, e sitou nan.

Sekirite nasyonal, lapolis, efektivman son aktè pa li menm senpleman, e lòt moun ki gen pou wè sitou nan domèn sa pou yo jwenn avèk nou pou nou degaje sinèji daksyon sa e pou ke pou n pèmèt ke popilasyon pezib, trankil k ap viv nan zòn Matisan e kote ke genyen kèlke bandi ki anpeche yo vakilibre aktivite yo pou ansanm pou ke nou. mete ansanm pou nou kapab deloje yo e menm eradike yo de manyè pou ke moun kapab sikile san pwoblèm e otomobil yo yo kapab sikile menm a Divalye.